Bonjour bonsoir mesye dam aprèmidi an son plezi pou nou pou nou sou chanèl fureur des enfants pou nou pataje panèl sa avèk mesye Jean Sadrac Joseph E madam Mélisette Gracia nan kad fèt papa a men pa bliye juste avan nou kòmanse abòne a chanèl lan like e pataje videyo sa e nan sans sa wap kapab jwenn tout lòt videyo kap vini aprè li yo. Souvan anndan yon sosyete lè nap pale de papa anndan yon fanmi ke l ta yon papa byolojik, yon papa adoptif, oubyen yon tonton, yon granpè ki ta sèvi kòm papa anndan fanmi an, nou asosye kategori papa sa yo a on imaj dotorite. Ki fè anpil fwa, nou bliye oubyen nou neglije wòl yo dwe jwe oubyen wòl yo jwe nan konstriksyon timoun yo, nan epanouisman timoun yo. Jounen jodi a, pandan n ap fete papa, li enpòtan pou nou mande ki wòl papa yo jwe nan konstriksyon timoun yo.
Premye kesyon nan ap adrese ak Mesye Jean Sadrac Joseph, kòm nou te prezante l toutalè a. Menm si yo di les femmes d'abord, men kòm se fèt papa, n ap adrese l avèk yon papa e yon gason. M panse ke li. E antake fi, l ap bay posibilite sa a avèk papa a, avèk mesye an pou li omwen n a di lèzòm dabò. Premye kesyon an se, lè w konnen w te pral papa, ak ki santiman ou te akeyi nouvèl sa a?
Jistavan m reponn kesyon an, pèmèt mwen salye. E animatè lan e salye madam Melisette Gracia e felisite e Sophia ki se e pwomotris e Fureur des Enfants e ki ap fè yon gwo travay se fè pwomosyon pou timoun yo, dwa timoun yo e poukwa pa dwa e e m ta di wòl chak manb lan fanmi an ki ap fè pwomosyon pou la famiy donk nou felisite. E staff la pou bèl inisyativ sa e remèsye nou pou pou envitasyon ke nou te lanse avèk mwen e lan okazyon fèt papa. Lèm ta pral papa se te yon kòm ta di sa se te yon atant m te chita lontan lan liy datant lan pou m te papa. Donk m t ap reve pou m genyen bò kote mwen e pitit mwen swa pitit fi oubyen pitit gason m bò kote m men ki malerezman kòm petèt nou plizyè nan nou ka konn sa m ta pral papa jiskapre sizan donk m pa mande w ki ki lide ki jwa ki sere pou w tann pitit gason m ke m ta pral gen jiskapre sizan donk. M te tann anpil, men m te toujou reve ke m genyen yon fanmi ki konplèt, ki gen madanm mwen, mwen menm avèk pitit mwen bò kote m, pou m kapab santi prezans yon timoun ke w ap edike. Lè w wè paran w te pran le swen, ke yo te edike w, yo te fè tout yon bagay pou ou, ou menm tou w ap tann pou ke ou menm tou fè de menm. Donk, lè m t ap aprann ke m pral gen pitit gason m, m te gen anpil jwa e m te ap reflechi e planifye sa. E pa ètre papa se pa yon bagay ou fè di jou o landemen. Se yon bagay ou fè menm avan ke ou te marye petèt avèk oubyen ou t ap prepare maryaj ou avèk madanm ou. Ou tap reflechi Koman lè w papa oubyen madanm w ap reflechi koman lè l manman koman n pral fè ansanm pou nou kapab elve pitit nou donk se te yon santiman ke m t ap tann avèk anpil jwa e lè sa te rive m te vrèman kontan ke m te papa. Anfèt, n ap adrese menm kesyon an avèk Madam Mélisette e sa. N ap eseye ajoute ladan l, li menm, kòman li te akeyi sa, e kòman l te wè mari l tou, ak ki santiman mari l te akeyi nouvèl ke lè li menm pral di, Cheri, je suis enceinte!
Bonswa Roody, bonswa Sophia, e bonswa Sadrack. Mwen remèsye nou aprè midi a pou envitasyon sa ke nou genyen. Mwen felisite staff. ki pran inisyativ sa, sitou Sofia ki kowodone pwogram sa. E mwen vle rejwenn Sadra ki di ke l te gen yon atant pou pitit la. Mwen tou, Gracia pa la men m ap reponn kòman lè li konnen ke mwen ansent. M pral mete yon pitit o mond pou li sa te vreman byen se pa yon bagay ki osi fasil men lè m di se pa yon bagay ki osi fasil lè w ap tann lè w ap tann epi lè l rive emosyon an li te pou nou tou lè 2 se te vreman byen e sa nou t ap tann nan se te yon pitit gason e Bondye te ban nou. Bondye te reponn a rèv ke nou te genyen an. Se te vrèman byen. Nou pral pase avèk dezyèm kesyon an, men kesyon sa mwen panse ke li ka plis pou Mesye Sadrack. Kisa papa vle di pou ou Mesye Sadrack? Pou m eksplike sa papa ye, dabò fò n briyèvman nan prale di wè konpozant fanmi an. Nou konnen fanmi an gen manman, papa. Pitit. E papa a pou mwen nou wè se lan fanmi an se sila k ap mete lòd oubyen k ap fè montre otorite lan kay la. Alò papa a se m ta di se li la pou kon montre yon sòt yon sòt de senbòl dotorite. Non sèlman l la pou administre fanmi an gen yon je sou tout bagay men li montre ke gen yon gen yon chèf gen yon moun lan kay la. Donk E pap être papa tou se Yon moun tou ki la pou Cheri, pou pran swen. E pa sèlman montre otorite a men se sila a lè lap antre swa madanm nan anvi wèl e pitit la tou gentan kontan yo wè papa yo ap antre paske lèl vini papa ka pote yon kalen papa kapab pote lajwa souri tou sa brèvman m panse an 1 mo se sa. Ok merci merci avèk mesye Sadrac merci avèk madam Mélisette e lòt kesyon nou bal genyen m panse kesyon sa li ka pataje antre nou 2 an ki sou panèl lan se ki santiman nou ki degaje lakay nou Lè nou ak pitit nou yo, avèdye lè pitit yo bò kote nou, ki santiman, ki jan nou akeyi sa? Ki jan nou santi nou? Ki santiman nou akeyi timoun yo? Timoun yo se jwa nan fwaye a. E lepli souvan nou toujou di, yon fwaye ki pa gen timoun ladan li, li manke yon bagay, e li manke yon gwo bagay vre paske afeksyon timoun yo, Jan ou menm ou bay timoun yo e timoun yo retounen li a ou menm, sa vin fè chalè fwaye a gen yon lòt gen yon lòt fleur, gen yon lòt aspè lè timoun sa yo alo bon mwen menm m ka di timoun sa yo paske m gen plizyè e e chak manifeste lanmou an yon fason tanperaman yo chak bò lanmou an diferan. Petèt manman an oubyen papa a ou wè lanmou an pou yo tout menm jan, men yo menm tou lanmou an diferan. M ta di timoun yo se flè nan fwaye a ki ogmante, ki konplete papa e manman. Mentnan n ap fè plas avèk Mesye Sadrak ki pral di nou ki santiman ki degaje lè li ansanm avèk timoun yo. Mèsi Roody.
Donk lè. Ou an fami epi nan di lou gen prezans timoun yo bò kote w se anpil jwa ki debòde. An pa egzanp ke ou te fin pase yon jounen travay ak ou parèt ou wè pitit ou kouri vin rankontre w donk sa fè kè w kontan. Konprann? Papi, kèske ti mapòte? Konprann? Epi wè timoun nan gentan vini ap kontrew lan pòt la donk sa fè kèw kontan anpil donk se tout sa m ka di nou lèm tap tann e lèm vin genyen m pa bay nou kisa te gen depi lan kòmansman pou konplete premyè kesyon e lèw wè timoun yo lan prezans lan fanmi an tankou Melissette te di sa fè ke ou santi fanmi an konplèt e sa fè anpil jwa. lan kè w. Donk ou santi ke w si w te fin pase yon jounen menm kan w te fatige w te pran presyon travay men kou w vini timoun nan vini li ba w yon kalen li akeyi w donk sa fè kè w kontan anpil. E sèt fwa si kesyon sa a li adrese spesyalman avèk madam Mélisette. E men jis avan n ap remèsye nou pou tout kesyon yo e nou santi nou satisfè de repons nou yo. E kesyon nou genyen an se. Ki jan w santi w kòm manman e an menm tan ki papa nan yon fwaye? Ki jan w santi w sè madam Mélisette? E kesyon an ou di li vrèman m pa konnen paske se pa t yon bagay ou te espere ou t ap atann a sa epi ke li rive. Manman e papa se yon djòb ki vrèman difisil li mande anpil strateji netès pa lèd de Dye Nou pa tap kapab rive la. Se de moman, konnen, de wo e de ba. E m kapab di, jiska prezan, menm jan Samuel te di Ebenezer, m pa desi de travay papa a te kite a. Bondye pèmèt ke timoun yo, menm lè tout bagay poko ok, paske se sou tè a nou ye, nou pap jwenn tout bagay, men li pat osi fasil ou di. Li pat osi fasil ditou, men avèk lèd de Dye, nou monte pant lan. Anfèt, lòt kesyon nou brale poze, se nou konnen ke gen de paran yo fin fè timoun yo men pwoblèm, maras de lavi konn pèmèt ke yo santi ke timoun yo pa gen dwa kòmsi apwoche bò kote yo. Anfèt, kijan nou santi nou chak fwa timoun yo vle apwoche nou oubyen li ta vle jwe avèk nou pa egzanp, li ta vin poze nou kesyon, kijan nou santi nou?
Wè, se yon trè bèl kesyon, Rudy. E m kwè ke lè ou paran, fòk ou prepare a tout evantyalite. Fòk ou atan, fòk yon moun, ou se yon moun ki ou trè ouvè, non sèlman pou timoun nan kapab swa apwoche ou, pale avèk ou, poze ou de, poze ou de kesyon, men ou dwe, alon, ou dwe toujou prè a tou sa. Ki pou l vole sou ou, ke w te byen abiye, kwoke w, fòk ou toujou, pou mwen se toujou yon jwa. E yon paran pa ta sipoze gen, lè ti, pou timoun nan apwoche w, ta dwe yon dilèm, a mwen ke w pa t swete gen timoun. Men si w te moun ki marye, si gen moun tou ki pa marye byen k ap tann timoun tou, men si w te. vle gen timoun fòk se ta dwe yon opòtinite pou ou lè w wè pitit ou ap apwoche w poze w kesyon pa bliye ke lèzanfan son dè kirye yo toujou ap poze kesyon e pou mwen se yon jwa lè timoun ap vin poze m kesyon pe enpòt kesyon an toujou prè pou m reponn kesyon an a chak nivo pa bliye a chak nivo daj ou gon yon fason pou reponn donk pou mwen se toujou yon jwa. E se toujou yon jwa pou mwen tou, swa pou pitit mwen apwoche m di m pa, menm pou lekòl li tou, poze m kesyon, e pou vin mande m pou m ede l. M toujou renmen fè sa. M te renmen ansèyman e m toujou renmen montre timoun. Montre granmoun tou k poze m kesyon. Se toujou yon jwa, m pa byen di w, pou pitit mwen apwoche m. Pou mwen se anpil jwa, anpil santiman. E
pou m rejwenn Sadrak. Yon timoun ki leve nan yon anbyans jwa paran an, timoun sa a gen jwa pou l pataje avèk lòt moun. Lè ou tou prèt a reponn kesyon timoun nan, lè ou tou prèt a pataje eksperyans ou, pale timoun nan kisa ou te viv, kòman ou te viv, kòman ou te leve, nan kay la toujou gen yon chalè, toujou gen yon trenin. Real timoun lan santil byen paske kay la li pa li pa kay la pa yon pa yon prizon pou li men lèl deyò lap rantre lakay li li byen paske li santi lap rantre nan yon anbyans de fami e youn nan bagay ki kenbe ki kenbe nou ta di eksperyans kem fè se selil de priyè ke nou toujou genyen nan selil sa nou pataje de tou e de ryen nou pataje nou pale timoun nan ka woule sou ou timoun nan pap Pa enkyete l, li pa pè. Lè timoun nan konsa li ka konfye w nenpòt bagay. Nou ka pale, nou ka detann nou. Paske pa t gen papa, se nou kat la e Dye swa louwe Bondye fè nou te fè yon ekip, yon ekip ki vrèman byen e nou di Bondye mèsi. M santi ke se pou tout fanmi. Lè fanmi lan gen anbyans sa a lakay, ou pa repouse timoun nan. Kèlkeswa, jan Sadak te di a, kèlkeswa kesyon timoun nan poze w, fò w prè, fò w prepare pou w reponn timoun nan. E si w pa reponn li, li pral chache l ayè. Sa vle di, se ou ki paran an ki pou w pran responsabilite, ki pou w kreye yon anbyans pou timoun sa a, pou l pa al chache sa l pa jwenn nan kay la deyò. E lòt kesyon n ap genyen, se l ap adrese dirèkteman avèk Madam Mélisette, Ki jan w te viv prezans mari w lè li te la e absans li? Ki jan w te viv sa? E timoun yo, kòman w te wè yo viv? Absans papa yo. Merci Roody e prezans papa timoun yo pap Gracia se te yon mari ki te vrèman ta di jovial e se youn nan rezon ki fè m pa m pat swete refè vi m te prefere fè vi m avèk timoun yo paske li te non sèlman di pou mwen li te ap di pou timoun yo tou si m ta met yon lòt etranje nan mitan yo. M te gen yon mari, se te yon frè, se te yon zanmi. E lè Gracia vin mouri, ke m pa t atann a sa ditou. M pa t menm swete pou Gracia ta menm sòti pou l al fè yon wikenn deyò. E vwala k li disparèt pou jamè. Se te difisil paske li te non sèlman yon papa, men yon zanmi a timoun yo. Se aprè lè Gracia vin mouri kounye a m pral rejwenn timoun yo paske yo te pli, yo te atache avè m men, Yo te plis atache avèk papa yo, papa yo te plizoumwen atire yo. Apre lanmò l, pou m vin rejwenn timoun yo, li te di, men Bondye nan amou li, Bondye toujou gen yon kontre plan, li aranje lè choz. Li pa t osi fasil ditou pou soti nan yon anbyans, m pa t konn achte yon kaye, epi kounye a la tout bagay pral repoze sou ou. Li te vrèman dur, men nou franchi etap la. Dieu soit loué. Timoun yo grandi, m kapab di, m te di l deja, timoun yo grandi, Mardochée marye, 2 medam yo, m pa regrèt ke m pa t refè vi m. Paske nou retwouve nou, nou fè yon ekip 4, nou toujou ansanm, e Dieu soit loué jiskaprezan, Fania ki ansanm avè m, li pa vle detache kòm se yon timoun ki atache avè m, men m pa regrèt m pa t refè vi m. Alò, absans Gracia li kite yon gwo chòk ni pou mwen, ni pou timoun yo jiskaprezan. Men, avèk lèd Bondye, m retwouve m nan timoun yo, timoun yo retwouve yo nan mwen, ekip la nou toujou solidè. Nou gen yon dènye kesyon e m panse dènyè kesyon sa a se kesyon sa ki pilye e travay lan jodi an n ap fè an. E se kesyon devlopman timoun yo, epanouyisman timoun yo. Ki wòl yon papa nan devlopman oubyen nan konstriksyon timoun yo? M panse kesyon an li pou nou 2 paske papa e papa e manman an menm tan. Wi ou di, donk mèsi pou kesyon an, m kwè se yon kesyon ki vrèman enteresan. E pa bliye m te di okòmansman m te di papa nan yon fanmi li se senbòl otorite. Adi se papa ki bay le ton. Pa egzanp, nan pa egzanp, si nan fanmi an, ou konn wè timoun nan konn ap jwe, l ap fè yon dezòd, epi manman an di, men papa w ap vini wi! Menm kote a timoun nan gentan anvi pran men l. Men m pa fin twò renmen sa, m toujou renmen ke manman an enpoze l. Kòm si se papa a. Men sa rive nan sèten famiy ou konn wè manman an gon ti lese ale kou lap tande papa ap vini li di ti moun lan men papa w ap pral vini donk sa vle di kou ti moun lan tande sa li ranmase pye l. M kwè ke papa a jwe yon gwo wòl lan fanmi an. Papa a li. Janm te dil tanto li la pou pran swen timoun nan la pou cheri timoun nan li la poul travay pou byenèt spirityèl timoun nan li la poul travay sou byenèt sosyal e edikatif etc e papa a sin ta pran o pwendvi spirityèl Papa li la pou kapab nan li bay leton. Pa egzanp, si n ap fè kilt de fami, pou nou menm ki kretyen, si n ap fè yon kilt de fami, papa a dwe la pou l ap stimile sa. Paske Labib di, Enstwi lanfan selon lavwa ki l dwa swiv, e kant il sera vye, il ne san detounra pa. Donk, timoun nan se depi pli jèn aj li pou w ba l tout sa ke l bezwen. Menm pou enstwi l selon Labib, aprann li lapawòl de Dye, se depi bonè bonè. Depi tou piti, ou kòmanse montre l sa, donk papa a dwe, avèk kolaborasyon manman an, e bay leton an se sans. Men e aprann depi nan devosyon, nan mennen timoun nan lekòl di dimanch, mennen timoun nan tout yon seri daktivite espirityèl, donk papa a la pou l ankouraje travay sa yo. Sou le plan edikatif. Papa a la tou pou l kapab kontwole travay timoun nan. Mwen menm, pa egzanp, menm kan mwen pafwa m konn pa gen ase de tan, men pitit gason m toujou ap tann mwen lè m vini pou di oubyen si l pa di m fò m mande l, kisa w te fè nan klas la jodi a? Fò w verifye devwa l, verifye èske l pran bòn nòt, èske l pran movèz nòt, èske l te konn leson l, èske l pa t konn leson l. Donk ou dwe ap siveye l tankou yon abit. Fòk w ap siveye tout dewoulman l e pafwa fè l resite. Si depi pi piti petèt manman an ka fè yon seri de bagay, menm ou menm ki papa lè w vini fò w kontwole. Fò w, ou kòmsi w son sipèvizè. Fò w verifye èske travay yo fèt, èske leson yo etidye, èske devwa yo redije, e konsa pou w kapab oryante l. E si n ta pran si le plan si le plan psikososyal, ebyen ou la tou pou w kapab kòmanse ap gade pou w wè kòman pitit ou dwe, m ta di. Pou oryante l, pou ke lan sosyete an, pou prepare yon bon moun, yon sitwayen, si yo, si yo gen pye t gason, si se yon fi, pou wè kiyan w ap prepare moun pou sosyete an. De moun ke lè l paret yon kote, ki, lè l pale pou moun tande l, lè l pale pou moun ka wè e kiyès k ap pale. Donk w ap prepare timoun nan, w ou oubyen pou prepare l a tou lè pwen de vi, pou ke timoun sa a yon timoun ki konplè, e si le plan sosyal, e si le plan spirityèl, e si le plan edikatif. A tou lè pwen de vi, son ti moun ki byen prepare pou sosyete a. An en mo, e papa a li oblije e m ta di bay le ton e ede kontwole, sipèvize pou wè si tout bagay sa yo byen resi, pou wè kòman ti moun yo kapab reyisi. Paske yon ti moun ki pa reyisi, e lan lavi yo pral di kiyès ki papa l? Kòman papa l te konn e konsa tou si moun ap pale nan sosyal pale li brut fò w mande kòman papa l pale nan kay la ok kòman manman l pale men pa bliye ti gason yo toujou ap pran modèl papa yo moun papa yo se modèl yo sa papa yo fè si papa pa aji byen li toujou di a m ta renmen gen yon madanm tankou papa m. Paske lè w wè papa l ap aji byen, oubyen si manman l aji byen anvè papa l, sa vle di ta renmen gen yon madanm tankou papa l lè l gran gason. Si s on fi, si gason an aji byen, l ap di a m ta renmen gen yon mari menm jan a papa m. Donk si travay sa yo pa fèt nan fanmi an, timoun nan pap ka pran, pap kapab fè sa. Men ou dwe yon modèl an tou pou timoun nan pou ke ou kapab prepare yon bon sitwayen, yon bòn sitwayèn pou sosyete a. Sa ou wè se sa son papa kap pale mwen menm son fo papa hahaha se vrèman byen sa se sa se yon pè men mwen menm mwen vin papa euh piskem vin papa oblije mete pyew sou tè paske pa bliye fi yo m te gen premye gason pou leve ti gason fòw mete pyew sou tè e pa gen papa pou al pote plent jan Sadrac sot di a Se ouk papa se ouk manman se degajew e jan Sadrak sot di a timoun nan se imaj ou e ke pral mande ki moun ki te leve timoun sa fòw oblije degajew se pat yon bagay ke w te gen lè papa yo te la m te konn pote plent bay papa men kounya la se mwen k manman travay sa li soti a la baz si baz la pa prepare lap difisil pou jwenn timoun sa lèl grandi oubyen lèl fon bagay chak aj yo Sadrak te di sa chak etap. Laj timoun nan, karaktè la oblije vin chanje. Dèfwa ou oblije lan, dèfwa ou oblije di. E ke chak gwoup daj yo gon fason pou jere yo. E ke yon papa son poto mitan. Yon papa se li k volan machin nan, se li k ap mennen. Men eksperyans ke m fè, M pa regrèt paske m les deux a la fwa e yo pat yo pat gran lè Gracia mouri Mardochée te genyen 12 ans li te nan sizyèm Esther te genyen 10 ans Fania te genyen 8 ans yo te piti e ke jan m sot di nou an chak etap yo Gen yon fason pou je yo. Dèfwa ou manman, dèfwa ou zanmi, dèfwa ou konseye, dèfwa ou pastè, ou tout alafwa. E Dye swa louwe, si nou fè l konsa, si nou pran l alabaz, gen chans pou timoun nou yo reyisi menm lè nou pa ta gen papa. Merci Mesye Sadrac, merci Madame Mélisette nou vrèman kontan aprè midi an pou jan ke nou vrèman santi m santi nou alèz sou panèl lan e kesyon yo m atann ke tout reponn yo tout repons yo reponn e nou menm kwè tou Chanèl lan bral grandi, bral ogmante, paske lòt moun yo bral pataje, yo bral pèmèt ke lòt moun wè videyo sa e pou yo kapab aprann de tout sa ke nou sot pataje, nou sot di la. E anfèt, nou pa genyen mo pou nou remèsye nou e pou gran travay sa ke nou te fè e nap felisitew, felisitasyon Mesye Sadrack e pou wòl papa ou jwe. Felisitasyon. Madame Meliciette pou rol papa e maman ke ou jwe e ki trè byen. Nou di ou yon gran mèsi pou sa. Nou di ou gran mèsi avèk panelis yo ki te reponn prezan nan emisyon an jodi an nan kad fèt papa. Fureur des enfants pa manke papa yo e li te reponn prezan avèk tout papa pou yo te gade wòl papa yo anndan sosyete an, anndan fanmi yo, e e ki jan yo menm yo yo apwoche timoun yo, kòman yo pataje santiman yo avèk fanmi yo, avèk timoun yo, e menm manman ki papa an menm tan, nou te gade sa avèk madam Melisyèt ki te reponn prezan e nou di l on gran mèsi. E konsa tou nou konnen anndan sosyete an gen on ansanm de papa ki pa pran responsablite yo, Gen papa ki fin mete pitit yo, pitit lan depi aa depi aprè li abandone manman pa konnen ki kote papa sa a ye, gen li wè timoun nan fèt depi lèl fèt li pa konn sal manje sal bo sal bwè m pa bezwen diw poul ta konn kijan timoun sa devlope. Gen papa tou ki se vre li bay manje li voye kòb manje li voye e dèzakseswa pou timoun nan men Li pa konnen si prezans li enpòtan pou timoun yo. N ap di a chak papa ki anndan sosyete an, se pa sèlman voye lajan, se pa sèlman pran swen timoun nan, voye lekòl, men fò n di w ke prezans ou anndan kay la, anndan fanmi an, li trè enpòtan. Pa bliye ke nou chak nou gen wòl pa nou pou nou jwe anndan fanmi an. E lè sa a timoun nan ap santi l konble. E lè sa a li p ap fristre anndan sosyete an. E sosyete an, n ap jwenn yon sosyete ki ekilibre. Dapre tout eksperyans nou sot tande de yon papa, de yon manman ki depi kèk ane sèvi kòm manman e papa, nou fini pa konprann ke papa yo, yo jwe yon gran wòl nan vi timoun yo, nan konstriksyon timoun yo. Papa yo pèmèt timoun yo akeri sa nou kapab rele le sens de la morale, la force du caractère et le désir d'affirmation positive de soi.